Avèk kyès ou ye la a? Yeah, n avèk J-Lox ki soti de kote de Fondènèg. J-Lox! Yeah.
Yo, non sa vle di yon bagay wi menn. Sa vle di, an, an tou pase nan cheve a. Cheve sa a yo k fè l? Yeah, depi w tande J-Lox ou wè yon pakèt bagay. Sa vle di nou menm, nou repare djed, nou fè djed, e nou, nou, nou fè tout bagay nan djed nèt. Bon bagay cheri.
Prensip show a, pou nou kòmanse, ok, w ap pase devan kamera, w ap kale djouk ou. Kamera pran tout sak sou ou nèt epi pou avanse. Yeah yeah men boul gen kwen gen yon vire vire bò vire e konsa nou fonksyone nou menm.
Ok cheri ok ok ann ale J-Lux e èske ou ka di menn nou wè ou gen 2 chèn nan kou konbe ou lage nan chèn sa yo? Monchè chèn sa yo menn sa yo e manadjèm ki ban mwen yo konn sam di w lan nan kou mwen menm e chèn sa banm di w sa la 300 dola ameriken ou konnen sa nou pa twò achte l chè sa yon lò l ye sa yon lò sa yon lò 150 dola.

Monchè men delta alèz alèz alèz. Monchè jogger sa men nou pa fin achetel chè non apa men nou lagel nan 100 dola ameriken alèz alèz. Misye ap fè koze misye ap fè koze J-Lox nou wè w gen yon tenis nan pye w ki mak tenis sa? Monchè tenis lan rèd anpil menn.

Bon, m ka di konbyen n achte l, 1500 goud. 1500 goud. Ann vanse. Mont lan, ann pase nan mont lan. Konbyen w lage nan mont lan frè m? Bon, sa a, mont sa a s on mont iPhone li ye, n achte l vrèman chè menn. Pase la a, gen tout bagay li sou li, bagay a touch, bagay resan menn. Ok, sa vle di l konekte a telefòn ou la a? Ye, konekte ak telefòn menn.
N achte l 120 dola ameriken menn. 120 dola ameriken.
Gade, li vin la w peze pou Djelox. Ann ale. Djelox, e se si ke nou pran tout bagay sou ou nèt. Alèz, alèz. Sa vle di ou gen bagay?
E pou valide nan cho a jodi a fò w fè pou pi piti 10.000 goud. La, nan bon sans la, m gade m wè w gentan anvayi cho a. E avan nou ba w rezilta w ap tounen pase devan kamera w ap kale djoup ou epi pou misye ba rezilta. An ale, kale djoup ou, kale djoup ou. Li bay, li bay nan pye nou. Bay malè, bay malè, yeah, yeah, yeah. Rèd, rèd. J-Lox, monchè, e jodi an la a. Ou fè 1265 dola ameriken. Wow! Sa se yon gwo salè. 1265 dola. Sa merite yon ti bravo. Alèz, alèz. Sa merite yon ti bravo. Trè byen. Djelòks, bon bagay menn. Show sa gen 2 pati. Premye pati a ou byen pase. Alèz. Sa vle di dezyèm pati an la, nou prale ladan l. Èske ou kapab di m, Moun Flanneur ye, yon bon jènjan, bon flannè.
Yeah. Èske w kapab di m ki pi gwo defo ex mennaj ou te genyen? Yeah. Monchè, pi gwo defo ex mennaj mwen te genyen, paske mwen menm m renmen fè sèks anpil anpil anpil. M konprann. Manzè pa two renmen fè sèks. Wooyy! Ay, pou ou sa se yon gwo defo. Yon gwo defo.
Pa di men pou sa w te kite l non frè m. Bon, bon, e pa t pou sa non.
Ou konnen gen lòt ti defo ki komèt yon jou nou kite pou sa. Jelox e manman Jean gen 3 pitit, youn rele Jelo, youn rele Fafane. E lòt pitit la kòman l rele? E lòt pitit la kòman l rele? Lòt pitit la kòman l rele? Youn rele. Jelox, youn rele Fafane. Manman Jean. Manman Jean. Gen 3 pitit. Gen 3 pitit. Youn rele Jelox, Nou rele Fafane. Koman lot la rele? Ah mesye kesyon an pyeje m wi. Kesyon an pyeje w. Ebyen manman Jan. Lot la rele Jan. Bon bagay cheri. Bon bagay. Yo anpil love pou ou man. Yo mèsi man paske w te aksepte patisipe nan show a man sa fè nou plezi ou sipòte nou man. E nèg nèg fodè nèg Alèz. Nèg fodè nèg fè koze nan show a jodia.
Anpil respè pou ou frè m.
Nou pa gen pwoblèm. Bon bagay man.